Map di bonswa, bonswa a tout moun ki kliyan m yo, tout kliyan m yo e tout moun ki poko kliyan m yo e tout moun ki pral vin kliyan m yo. Bon e jodi a mwen jis pase pou m prezante nou kèk pwodui mwen genyen ki disponib ki avè m. Alò lè m di disponib ki avè m la. Ok, lè m di ki disponib ki ansanm avèk mwen la, m gen yo disponib lakay mwen si yon moun ta bezwen e an gwo ou an detay li mèt fè m konnen. Paske pwodui sa yo fèk vin jwenn mwen la. Ok, m pral prezante nou e m gen katalòg la fizikman e ki fizik ki nan men m la. Sa se katalòg la ok Sa se katalòg la ki make inode ok Sa vle di la premye mwen ap komanse avèk nou avèk nou nan yon ti ekipman de makiyaj la nou genyen 3 Nou gen 3 epi nou gen yon ti, yon ti, yon sòt de plim pou moun, moun ki konn, medam yo konn sa m pral pale a la, ki, pou, pou ranje plim zye yo, ok, e sa a li menm, lè m ouvri katalòg la, la m gen, e tou se, e se si tout sa yo, yo natirèl, ok, tout sa m gen yo la yo natirèl, ok, nou genyen sa a la, sa se pou tout tip de koulè, ok, tout tip de koulè, de efè nou bezwen, alò si yon moun ou ta bezwen. Bwat de makiyaj sa li pa koute plis ke 3 Li pa kite plis Li pa koute plis ke 33 mil peso Men m poko genyen l avèk mwen la Ok Men li nan wout l ap vini Sa a se tout tip de bwat de makiyaj nou genyen Epi lè nou ale pi devan Lè nou ale pi devan la Nan katalòg la tout sa a tou Sa se yon bwat, sa se toujou yon bwat makiyaj toujou. Ok, lè nan gade la, se toujou bwat makiyaj. E la lè nou rive la nou menm, nou gen yon kreyon, nou gen plizyè tip de kreyon la. Nou gen fa, pou moun ki, pou medam ki renmen fè bouch yo, byen bèl, pou fè mesye yo renmen, e mwen renmen sa tou. Ok, sa se, sa se tout de, tout de, e, e, e, tout tip de, de kreyon. Pou zye, pou ranje zye, pou ranje plim zye yo, tout sa. Ok de tout fason sa se tout sa nou gen si yon moun ta enterese ou met fèm konnen sou pa yon mesaj anba pòs sa lèm fin fè pòs sa la mwen la nou gen yon yon yon yon lapis yam la nou gen yon kreyon ok nou gen yon kreyon ki koute 7500 peso Ok nou gon lot la ki koute 10500 peso nenpot moun ki ta bezwen nou met kontakte m map fè w jwenn li nenpot kote ou ye lan chili nenpot ou te met lan dènye pwen chili a map fè w jwenn li devan pot lakay ou ok kliyan e konpayi a map fè konpayi a fè w jwenn pwodui sa devan anba pot lakay ou dako.

ok sa li menm li gen yon ti dlo ladan li ti sa li li gen yon ti dlo ladan avèk menm ti plumeau sa ok avèk menm ti plumeau sa medam yo toujou medam yo toujou ap ranje l avèk li gen yon ti dlo ladan ti dlo nwa ki yon ti jan medam yo konn sa map pale nou konn bagay yo medam ok nou konn bagay yo ok tout tip de sa yo epi la yo ba nou kijan sa te ye men kijan zye a te ye avan ok m fon ti avanse l Men kijan zye a te ye avan, men kijan l vin ye apre. Ok, lè l fini avèk menm ti plim sa a, ok, avèk menm ti plim sa a lè l fin ranje l, ok, lè l fin ranje l, mwen m konn wè medam yo ap fè l, m mande èske medam yo fòl, men lè yo fin fè l, yo pa li vrèman kit, ok. Epi la n ap avanse, sa se toujou menm yo. Ok, sa se toujou menm yo. E ki gen ti dlo a ladan li. Sa se kote men ki jan zye a te ye avan, men ki jan li vin ye apre. Ok, alò men ki jan medam, demwazèl sa te bezwen li menm. Men ki jan te zye demwazèl sa te ye, men ki jan vin ranje l apre li te ti dlo, te ranj fin ranje l, ti plim, ti bagay. Ok, nan va vanse pi devan. M pap telman kan prete twop la m gen kek ti pwodwi pou bebe de 0 a 2 zan ok sa yo m poko gen yo la men nenpot moun ki ta bezwen yo nou met fem konnen ok nou met fem konnen ok de 0 a 2 zan nenpot moun ki ta bezwen nou met fem konnen pa yon mesaj map fè w jwenn li nenpot kote w ye nan lakou chili ok yo pa telman chè sa li menm sa se yon kit sa li menm li koute 9000 Li koute 9700 peso. Sa son chanpou. E sa li menm son ti krem. Ok. Sa son ti krem. Pou kò ti moun nan. Toujou rete fre. Ki koute 10000 peso selman. Ok. Bref. Nan va avanse. Pwodjou nou gen avèk nou la. Ok. Pwodjou nou gen avèk nou la. Sa li menm ki se yon ti krem pou men. Moun ki toujou gen men yo. Lè yo fin. Kòk to kon mesye kap travay yo. Lè nou fin gen men nou. Lè nap travay, nou fin travay, menm ke nou lave men nou men nou rete blanch. Ok, mwen m te konsa tou. Tout bagay vin ok, depi m fin jwenn ti krèm sa a, ti krèm men sa a tout bagay ok. M gen nan katalòg la, m ap montre nou fizikman tou. Ok, mwen gen ansanm avèk mwen la, ou menm, men mwen gen ansanm avèk mwen la. Ou menm lè w fin travay, menm ke w lave men w, ou banm yon kenpòt 5, ou lave men w kenpòt 5 fwa. Li pa ka li pa ka nòmal. Mwen m gen ti krèm sa m gen solisyon an. E non sèlman l ap fè mwen gra e sesi mwen ap gra, ap rete trè gra, trè bèl, trè soup. Menm si w ta pase men sou ti boubout la lè w rive pou l santi, pou l wè menm si se pa gwo travay ou t ap fè. Ti travay la va di se vre men mesye, mesye. Lè yo fin travay mezanmi, yo pase men sou manmi an. Manmi an di, oh cheri, bon son graj. Pou evite madanm ou di w sa, pou evite mennaj ou di w sa, men solisyon an. Ok? Men solisyon an. Guante de silicona. Men solisyon an. Li pa koute plis ke, li pa koute plis ke 5 mil. 500 peso. Men li, 5500 peso. Si ou ta bezwen, fè m konnen nan yon misaj anba videyo sa. Ok? Men li. Si ou bezwen moun gra, ou fin travay, moun toujou blanch. Ok? Moun toujou blanch. E se si, nan fredi sa, lò fin travay, ou gen de travay ou fin fè. Se pa ti krèm sa ou gen, moun ap di ou, se pa ta tou sou planteri, se te sou planteri. Ok? E sesi nou nan veyintenyèm syèk. Ok? Nou an 2022, mezanmi. Ok? An tou ka, men solisyon an, pou moun pa rete blanch, pou moun pa tankou moun ki sot travay late, men solisyon an. Cuantes de silicona? Sen mil kinyentou peso. Ya? Si w ta bezwen, fè m konnen nan yon voice. Fè m konnen nan yon mesaj. Ok? M ap depoze, m ap pase pou moun. Kounya la mezanmi, sa m pral prezante nou la se yon yon pat. Ok, se yon pat ki rele pou white. Ok, ki rele pou white. Sa li menm nan ti bidon sa a. Sa li menm se yon aguadediente. Ok, li se yon aguadediente. Li koute 6.800 peso. Sa li yon, se lò fin bwose, ou ka fin bwose. Ok, lò fin bwose. Paske, bwòs la li menm, gen kote li pa rantre. Bwòs la li menm, gen kote fi, e, e, pal bwòs la pa rantre. Ok, gen kote pay bwos la ka antre. Lè w fin bwose, tout bagay fin ok, ou fin rense bouch ou. Apre sa, ti agwa de dyente sa a, pran l kote pay bwos la pa ka antre, epi dlo a vin rantre, li retire tout rès manje, rès kras manje ou te gen nan bouch ou yo. Enben, mwen konseye ou sèvi avèk ti agwa de dyente sa a ki koute sèlman 600, 6800 peso. Ok? Si w ta bezwen l nenpòt kote w ye nan Chili, m ap fè w jwenn li. N ap kontinye avèk pat sa ki rele Pro White, ok, li rele Pro White. Li koute 3400 peso. E sesi m genyen l avèk mwen la. Ok, e sesi m genyen l avèk mwen la. Ok, m genyen l avèk mwen la. Li menm, li retire tout ti mancha. Wè sa l di? Previeni de manchas. Li retire. Nenpòt ti mak ou ta gen nan bouch ou, ou ta gen nan dan ou, ti mak nwa, l ap ede ou retire ti mak nwa, retire ti tach nwa. An m di tach nwa paske dan an li menm, lè l genyen ti, ti, ti, ti bagay ki kole ladan li, ti kras panje, ti rès bagay kote bwòs la pa ka rantre, ok, lè w fin sèvi avèk pat sa a, epi ou menm, ou se, ou gen menm, mwen gen, e sesi mwen konseye nou achte tout ti kit sa nèt, achte kit la nèt. Ok achte kit la nèt. Si w achte ti agwadidiyente sa e dlo bouch sa, ou ta achte l ansanm avèk pat sa, avèk pou wayt sa ki koute sèlman 3400 peso kwa. Osinon si w pa achte l ak sa, ou achte l avèk sa, ou ka chwazi sa w vle, ki koute sa li menm li koute 5800 peso. Se toujou la menm chòz. Ok? Meni. Ou bezwen don blanch. Retire tach, retire e mak nwa nan danw ok sou ta gen mak nwa nan danw lap edew retire mak nwa yo mwen konseyew pran white ok li pa koute plis ke 3400 peso dako map ouvri li map ouvri li pou moutre nou meni pran white. Dan w blan, ou bezwen blanchi dan w, ou bezwen retire mak nwa nan dan w. Moun ki gen mak nwa nan dan yo, moun ki gen dan gate yo, m konseye w sa pou blanchi dan w. Pou white, ok? Bref, m ap kontinye mè chè dam. M ap kontinye. Nap kontinye, nap kontinye. Sonje m te di nou, map prezante nou pwodui ke m genyen ki gen avèk mwen la lakay pa m. Pou m kontinye, mwen genyen yon ti... Pou m kontinye, mwen genyen yon ti... Yon ti krèm. Ki bon pou moun ki gen ki pye ki pete. Ok? Mwen genyen yon ti krèm. Men li, mwen gen lan, la a li, nan pou gen 2 foto. Ok, la a nan pou gen 2 foto. La a nan pou e se yon krem sa li menm, li la pou moun ki gen gwo van. Ok, li la pou moun ki gen gwo van. Mwen pral make, jel de modeladol. Modeladol la se li la pou, pou bese. kasevant, moun ki gen gwo vant, moun ki chita ki pa ka wè ti pati yo ok krèm sa se pou sa li bon ok men m pa gen l disponib avèk mwen la men li disponib li an wout li an wout l ap vini moun ki ta bezwen li li koute sèlman 16500 peso ok 16500 peso men krèm mwen gen avèk mwen la ti jèl mwen gen avèk mwen la se jèl sa jèl sa li menm li bon pou moun ki gen pye fann Moun ki gen pye yo pousè fin manje, nou konsidere yo ti jèl sa li rele Hydra Power. Li koute sèlman 6300 peso. Mwen gen yon ansanm avèk mwen la. Ok, mwen gen yon avèk mwen la. Ou menm ki gen pye yo. ki fanm ou menm pou se fin manje pye ou ok ou menm ki pa ka mete sandal ok ou menm ki pa ka mete sandal telman pye ou fann m konsede m konseye ou idra power se 6300 pesos selman ok se 6300 pesos pye ou fann pye ou fann Piu ap make poul fann, pou se fin manje piu, pou se fin fann piu, men solisyon an. Ok, men solisyon an. Dako? Se sa, se li m gen disponib ansanm avèk mwen la. Pou m kontinye byen rapid, mwen gen yon ti lojsyèl de masaj. Avèk mwen la, mwen gen yon ti zè, yon ti, yon ti, yon ti, yon ti jèl de masaj. Ok, mwen gen ti zè, mwen gen ti, ti, ti jèl de masaj sa a. Jel de masay sa mwen gen la. Mwen chachil pou mwen. Mwen gen yon.

Sa a se seriz ak chanpay. E sesi, mwen gen ti vaniy sa. Li trè bon pou masaye kò a. Lòs ou travay, ou fin benyen, kò ou fè w mal, ou fè menaj la, ou fè mari w, bon ti masaj. Ou sinon ou fè madanm ou, bon ti masaj. Li koute sèlman 6600 peso. Mwen gen yon avèk mwen la ki disponib. Ok, meni. Kò ou fè w mal. Ou fatige, kò w ap fè w mal, rele mennaj la, di l rann ou ti sèvis avèk ti jèl sa a. Ou wè l make feeling ok, li make feeling. Sa a li menm li se seriz ak chanpay e sa a li menm mwen genyen ki se vani. Rele mennaj la, rele mari w, rele mesye a, fè l bon ti masaj epi di cheri. Men krèm nan, men ti jèl sa a, ban yon ti masaj, paske kò w ap fè mal. E si w pa pran ti masaj la, ou p ap jwenn kokiyòl la. Men li, se konsa. Mwen gen de sa ki disponib la sèlman, ki rete. Ok, mwen gen de sa sèlman ki rete. E jèl sa a m te pale nou de li a, pou pye ki fann nan, mwen te sèlman grenn sa a. Pou moun ki enterese, ban yon mesaj, tèks mwen, pou jwenn pa w la. Sa li menm, ti jèl sa, ti krèm sa m te pale nou deja, moun ou fin travay men ou toujou blanch, men solisyon an. Pou moun toujou rete bèl, pou moun toujou rete swa, lè w pase men sou madanm nan, pou l santi se w menm ki pase men sou li, pou pase men sou mennaj la, pou l di cheri waw men w swa, ok. Men solisyon an. Ou wè m te de silikòn, ki koute sèlman 7500 peso, ok. Pou m fini, mwen te pale w de Pro White, si dan w ta gen ti mak nwa, l ap ede w retire l. Si w ta anvi bezwen blanchi dan w, fè dan w vin pi bèl ke jan l ye a, m ba w konsèy sèvi avèk Pro White. Ok! Mèsi. Dakò. Se tout pwodui sa yo m t ap prezante nou. M ap mete m ap kenbe tout ansanm. Se 5 ti pwodui sa m t ap prezante nou ki disponib, alò ki rete nan sa m te genyen yo. Ok. Ki rete nan sa m te genyen yo. M konseye nou, pi w ap fann, men solisyon an, Hydrapower. Ou fin travay, men w toujou blanch pou mennaj la ka, pou mennaj la, pou madanm nan ka toujou di, Cheri m onswa, men solisyon an. Lè w sot travay, ou fatige, ou bezwen ti masaj, pou mennaj la ba w, sinon pou madanm nan, oubyen pou mesye a ba w ti masaj, men ti jèl la. Men, lè l ap ba w, ou di cheri, men sa m fè w kado avan w ban m masaj la. Epi li menm l ap ba w lavel li. Epi, al final, sa a, dan w gen mak nwa, ou bezwen blanchi dan w, men solisyon an, Flo-Ride. Ou bezwen, nenpòt kote w ye lan Chili, m ap fè konpayi a pote li, nan papòt lakay ou. Mèsi se te James silvouplè abòne pataje e pa ezite relem ekrim pou nou jwenn pwodwi pa nou an e sesi mwen gen lòt pafen map prezante nou ki pa disponib ok alò mwen ki mwen alò mwen pa rete ankò lèm di pa disponib mwen pa gen avèk mwen ankò map prezante nou. nan katalòg la ki se Rose Sublime ok Rose Sublime ki vann sèlman 35300 peso pou santi bon wap soti wap soti avèk mesye a wap soti avèk menaj la depi w met fliton ti Rose Sublime sou ou li pa lap di cheri waw tu es fantastique

Map kontinye, map kontinye. Alo la kounya m pral ale avèk mesye yo la kounya. Paske m gen bagay pou nou tou. Ok. M gen bagay pou nou tou. Map prezante nou. Inebriant. Ok mesye yo map prezante nou inebriant Map prezante nou inebriant Gen moun kap di wi li chè men son pafen ki ekstrememan bon Son pafen ki ekstrememan ekstravagan Ok Hier selman mwen vann 3 ladann ok hier selman yo fè transfè lan ti a mwen m fè pedido pou 3 moun ladann gen yon moun mwen te vann deja li di monchè bon bagay ok lè map pale de inebriyant moun yo pa janm kwè men lè yo gen inebriyant lan men yo di monchè m felisite w mesye jèn jan yo map prezante nou inebriyant

Mwen gen 4 tip de ampayè. Mwen gen koulè sa ki koute 41.900 peso. Mwen gen sa ki se sport ki koute 37.700 peso. E la mwen gen entans. Ok la mwen gen entans ki koute 37700 peso tou e la mwen gen vip ya ki koute ki gen menm pri ya ki se 37700 peso la li menm menm an manpe mba ki se empire gold ok Ampaye Gool ki fèk ap antre nan Chili men Ampaye Gool fè non l deja nan Amerik Latin nan deja. Mwen gen Ampaye Gool ki koute sèlman 38 mil 200 pèso. Mezanmi, gon bagay ki di, yo toujou di, tande ak wè se 2, men pou sou tande ou pa wè, l ap difisil pou konprann. E pou konprann sa m ap di w la tou. Antouka, mwen konseye nou, tout ti pwodui sa yo, se de pwodui ki vreman efikas, ki pa ret atè. Si w bezwen pa w la, tcheke m, ekri m, pa ezite tèks mwen, m ap fè w jwenn pa w la. Mèsi, se te James, tchaw, a la pwochèn. Pataje, abòne, kòmante, like. Mèsi, tchaw, a la pwochèn. Se te James.